Bonjou bonswa a tout fanatik Evel Michel yo ebyen jodi an la nou kontan pou nou pote enfòmasyon sa pou ou alò nap mande si w fèk rankontre avèk chanèl la e desann anba videyo a sou la men dwat wap wè kote ki make abòne a abòne e sou la men goch wap wè ti pous la e teke dwèt ou sou li sa vle di ke ou like videyo a si w te abòne deja sèlman sou bò goch lan e teke dwèt ou sou pous lan epi sa vle di Ou like video a. Ebyen mezanmi e 2 mesye sa yo nou wè ki sou e ki sou ekran an ebyen bsap mete men sou nèg sa yo bsap mete men sou nèg yo nèg yo tante antre ayiti e bsap kwaze nèg yo ebyen E sou kanal la bsap arete mesye sa yo. Alò nou gentan konnen chak fwa mesye sa ap pèse antre e bsap souvan arete yo pa kite yo gentan filtre pou yo tonbe kote yo pat dwe tonbe. Ebyen nou gen 2 mesye sa yo menm ki te deja pran direksyon Ayiti Yo pa k pase devan dwàn nan, yo pase nan raje, ansanm avèk yon Ayisyen. Nou tande wi! Avèk yon Ayisyen! Se sa k fè yo di nou konsa, peyi nou ap kraze e li melanje avèk pwòp Ayisyen, melanje pou kraze peyi nou an. Ebyen, yon Ayisyen akonpanye de Dominiken sa yo ap ki ap antre Ayiti pou al fè Zak malonèt. Ebyen lè mesye sa yo fin antre, ebyen gen yon machin e prive ki vin chèche mesye sa yo. E nou gentan konnen ki sa k ap pase anba a. E nou konnen Izo li menm li genyen dwòn li, se 2 nasyon sa yo ki ap dirije dwòn Izo a. Ebyen mesye sa yo ki deja sou wout pou antre Ayiti, malerezman pou yo, bsap kwaze avèk yo. Bsap te poze la pat sou mesye sa yo. Ebyen pèp ayisyen nap mande nou rete vijilan nan nwit kòm lajounen e nap di bwavo bsap bwavo bsap e bsap ap travay malerezman nou konnen lapolis pa vle wè bsap E 3 vayala yo sot tire yon nèg besap, polisye yo, paske besap pa vle melanje nan sa ki sal, nan bagay sal. Paske mesye sa yo menm ki pote non polis yo, e chak fwa yo bezwen bay gang yo yon zòn, yo pete bal avèk e gang yo epi yo kouri epi pèmèt gang yo pran zòn nan. Men besap li menm li pa konsa. Jiska prezan, besap ap byen travay. Bsap li menm li deja poze la pat sou 2 mesye sa yo, ebyen mesye sa yo nan moman nap pale a la, mesye sa yo nan gadavi e nan okap, e nan wanamèt, pa okap paske yo pat gentan filtre okap, nan wanamèt, mesye sa yo deja bò kanal la la. Ebyen la pat depoze sou yo. Poze kesyon. Ayisyen an li menm, lè yo poze Ayisyen an kesyon, Ayisyen an li menm li di konsa, se kay bòkò li ta pral mennen mesye sa yo. Ou tande? E pandan se tan, mesye sa yo vini, se pou yo al fè zak malonèt nan peyi Dayiti. Ayisyen an di li menm, li t ap mennen mesye sa yo, se pou yo al ka bòkò, Li di, Papa mesye sa yo mouri, bòkò e mesye sa yo bezwen al ka bòkò pou yo konnen kòman papa yo fè mouri, èske se Ayisyen ki tiye yo. Tande wi! Li di mesye yo bezwen konnen èske se Ayisyen ki tiye yo e papa yo, ebyen li pran yo pou l mennen yo kay bòkò. E malerezman e Ayisyen sa a li te merite bwa kale men ou konnen depi moun nan gentan tonbe nan men lapolis li difisil pou l pran bwa kale a. Ebyen mesye. E peyi a nou an danje. Ayisyen an danje an Repiblik Dominiken, Ayisyen an danje Ayiti paske menm etranje, pwòp Ayisyen ap antre etranje ant Ayiti pou al fè dezòd, pou al bay pwoblèm. Ebyen mezanmi jan n ap gade a la a nou kapab wè figi mesye sa yo, trè wong. Sa vle di nou pa konn ki kantite pwoblèm nèg sa yo ta pral bay paske yn fwa ke nèg sa yo tonbe anba, yo tonbe nan baz Izo oubyen Babekyou oubyen kèlkenswa youn nan kan yo, ebyen misye li menm li ta mete mesye sa yo mete inifòm sou yo bare figi yo pa gen moun k ap konn kisa yo ye ak kisa yo pa ye. Eske nou la? N ap mande pèp Wanament toujou rete vijilan. Nenpòt sa nou wè pou nou rele besap mete besap sou kou a eske nou la e mezanmi bagay yo di bagay yo frajil fòk nou veye anwo veye anba e yon lòt kote nou gen nan pwèlto plata ebyen jodi ki samdi an la. Imigrasyon pran 17 timoun ok imigrasyon pran 17 timoun nan yon zòn ki se labidjal ebyen eh imigrasyon pran paran yo mete nan yon machin apa yo pran timoun yo mete nan yon machin apa lè yo kontwole ebyen eh gen 17 timoun timoun lè yo pale de timoun timoun piti 17 timoun piti imigrasyon arive e depòte ebyen mezanmi leta peyi nou di sa nap di a pli vit ke posib pou ayisyen yo menm kapab antre lakay yo malgre ayisyen kòmanse antre volontè pou ti rès ayisyen yo kapab rantre lakay yo e nan lè midi nan yon zòn ki se kostamba nan lakou yon otèl ebyen te gen yon pag ki tap fèt E mèt travay la pa fè de fòm pose li rele imigrasyon vin pran mesye yo san ke mesye yo pa gen tan touche ti kòb yo a. Mezanmi, nou tande ki tout pwoblèm Ayisyen ye. Sa vle di jodi samdi an la mesye yo ta pral touche, men malerezman tout mesye sa yo nèt imigrasyon pran tout pa kite yon grenn. Eske nou la? E pwoblèm sou pwoblèm. Ma, yèswa, maten an la trè bonè, yo pran 17 timoun piti, melanje ak granmoun apa, men pou timoun yo pran 17 timoun, ebyen nan lè midi an la, yo pase anndan lakou yon otèl, kote ki gen touris, ebyen yo pran depi se jèn gason ki t ap travay nan konstriksyon nèt, Kidonk, yo pa, mesye sa yo pa gen tan touche ti kòb travay yo. Se vrèman tris. E, n ap toujou di Leta peyi nou, mèsi. Si yo ta di, yo, yo chonje yo gen yon manman, alò, tout fi k ap soufri an Repiblik Dominiken yo, yo ta sipoze panse avèk manman yo. Mezanmi se enfòmasyon sa a nou pote pou ou e nap toujou di sa nap di viv bsap viv Guy Philippe nap toujou kriye chak jou viv bsap viv Guy Philippe paske e 7 bèt 7 tèt koulèv 7 tèt la se pa anyen lap regle anba a li pa janm di ni wouy ni la. Men nou toujou gen yon sèl moun ki ta vle peyi a chanje, malerezman yo pa vle ba l pase ki se Guy Philippe. E nou gen yon lòt kò k ap travay di la, lè moun ap e plenyen pwoblèm yo nan lari a, lè moun ap fè manifestasyon e ki pa janm kanpe anfas pèp la pou bay pèp la gaz, pou bay pèp la bal ki se Bsap. Malgre se pa wòl li, men li oblije se li menm ki ap bay pèp la sèvis, pèp la sekirite, paske lapolis pa gen sa. Se pote non di lapolis, men pa gen lapolis. Lapolis nan klan, e bèt 7 tèt la achte yo pou lajan. Viv Bsap, viv Guy Philippe, Ayiti pap peri.